Ki sa ki dapre ou make jesyon ke w fè de pouvwa a pandan 1 an, 3 mwa ak 22 jou sa a ki fini 7 fevriye 96, Prezidan Aristide?
An klè e an 1 mo, se lame a k kraze. Nan ki sans mwen di sa? Le mond antye rekonèt ke 15 oktòb 1994 se yon bagay eksepsyonèl. Pou yon pèp rive fè yon ze rantre nan vant yon poul, sa a se yon mirak diplomatik, se yon mirak politik. Donk dat la kòm tèl Du moman ke m met pye m sou tè a, m santi ke se sa l ye vre. Men, sa k te nan tèt mwen, pandan pye m sou tè a, se lame a. Pa par vanjans, non, nan lespri nou pa gen plas pou vanjans. Se ke istwa Dayiti montre nou, si nou bezwen jistis, fò nou pa genyen yon lame ki se yon lame okipasyon, sètadi ki kankou si se te kolon k gen baton, k gen zam nan men yo pou arete, bat, tiye, jan yo pi pito. Listwa Dayiti montre nou ke tan ke lame kowonpi kriminèl sa a ta rete sou moun, pwojè demokrasi nou genyen an, nou pa t ap kapab reyalize l, laprèv se ke an 91 nou te genyen l, men lame a, li fè koudeta 91 la. Kounye a, si an 94 aprè retou a lame sa ta kontinye egziste toujou, Dieu seul sait ki lòt malè pi grav ki ta kapab rive. Donk, menm lè m konnen gen pwoblèm ekonomik, m konnen gen pwoblèm striktirèl, men m konnen tou si nou pa debarase n anba lame sa a, l ap difisil pou nou bati yon leta k chita sou lalwa, puiske lame a pa vle lalwa. Ekonomikman tou, lame a se te yon gwo andikap. Paske nan yon peyi si leta pa kapab rekòlte taks, li difisil pou li met lajan nan edikasyon, nan sante, nan fè wout. Ò lame a, lè yon moun gen yon jeneral dèyè do w oubyen yon kolonèl bò kote w, ou ka annik jwenn apui sa pou ou santi w alèz lè w pa peye taks. Pakonsekan, retire lame a se pèmèt nou kreye kondisyon pou nou fè lajistis la rive o fur a mesure, pou nou kreye kondisyon pou yon nouvèl ekonomi nan peyi a. Evidamman tou, se garanti pou tout moun ki pa vle pran baton, yo fiziye yo, e ki vle jwi de libète yo genyen pou yo pale, eksetera. Ou kwè donk ke pandan 3, pandan 1 an, 3 mwa e 22 jou sa a, Prezidan Aristide, Pwen ki pi enpòtan de jesyon leta a, se ke ou te reyisi dechouke fòs ame Dayiti. Gon kesyon m ta renmen poze w ki nan tèt mwen depi lè a. Eske nan diskisyon w avèk responsab ameriken yo, kidonk Clinton elatriye, Èske anvan 15 oktòb kesyon kraze lame a te poze, èske blan an te dakò ak ou? Premyèman, fò mwen di ke Prezidan Clinton se Prezidan Dèzetazini, mwen menm alepòk m te Prezidan Ayiti. E lè 2 Prezidan ap pale, yo pale sa pou yo pale e yo kite sa pou yo kite nan pòch yo. Kesyon kraze lame a sa se afè pa m ak pèp Ayisyen, Se mwen k jere l du kòmansman jiska la fen e jiskaske kote m ap pale avèk ou la. Pa t genyen okenn akò preyalab. Non.
Menm 15, 14 oktòb, lè w rankontre Prezidan Clinton nan Oval Office, Mezon Blanch, ou pral pran konje de li pou di l remèsye l pou ospitalite l, li pa panche nan zòrèy ou di w, Si w vle kraze lame a, m dakò. Non, li pa ta ka pran chans di sa. Li pa ta ka pran chans di m sa paske lè sa t ap gen yon relasyon de kolonize, de kolon. Ò relasyon nou genyen se yon relasyon respektyez, mityèlman, diplomatik. Donk sa li pa t ap pran chans di sa. Wi, men se la a n ap vini nan kestyon ki delika yo. Ou di s on mirak, men s on mirak ki fèt an angle. S on mirak ki pale angle. Yo di Merry Christmas, yo di Happy New Year, yo di bagay, men se an angle mirak la fèt. M sonje Governor's Island, lò m te chita avèk ou nan ti kay Gorbachev la, ou sonje li, la dacha de Gorbachev? Tout a fè.
M chita avèk tout konseye ou yo, epi yon moman, M fè sa m sòti sou galri a, ou menm ou la wap pale avèk epi m sonje Robert Malval ap di 2 mo, m di Robert gon bagay wi kap pase la, li di m kisa, m di ou pa reyalize ou pa konn istwa dayiti ou, li di wi evidaman, m di Robert humm Toussaint se o fò de jou l ye wi la e daprè sa m konprann Pòt kacho Fò de Jou a pral louvri. Robert di, Oh! Tu permets que je te cite? Di, Ou ka site m. Se te santiman ke m te genyen. Sèlman, 19 septanm, m di, Wip ep! Genlè Tousen pral tounen nan Lame Ekspedisyonè Leklè. Sa a, ret yon gwo pwoblèm pou mwen e pou kèlk militan. Sa w gen pou di nan sa?
Anpil. Se tan k ap manke nou. Non, non, non, non, non, Yvonne, vit, paske apre ti bilan sa a, Prezidan Aristide, m ta renmen nou gade, dizon, jouk 7 fevriye 97, jouk 16 desanm 97, pou nou fè yon ti pèspektiv. Dakò.
Men, afè Leclerc a enpòtan pou mwen. Ya.
Isit, lè lame amerikèn avèk lè Nasyon Zini rive, youn nan avantaj li ba nou, se ke Cedras ale, Michel François ale, malerezman anpil lòt poutchis rete, men nou pral rive kanmenm jwi de espas sa ki sanble yon trèv nan yon lagè pou nou rive kraze lame a. Dakò. Yo menm yo gen avantaj tou. Avantaj li ba yo se ke diplomatikman yo kapab di yo fè yon siksè e yo itilize l politikman lakay yo. Nan politik se konsa. Se ban m ma ba w. Kounye a sa m ap bay la fò m gade pou m wè èske l ape vyole konstitisyon m, èske l ap plis ke sa m ap resevwa e yo menm y ap fè menm refleksyon an tou pou finalman nou antann nou ou pa antann nou. Donk sou pwen sa a m pa gen pwoblèm ke yo menm yo reyalize yon viktwa diplomatik, pandan ke nou menm nou jwenn yon trèv pou n te debarase nou anbasedras Michèle François e kontinye lit la. Sou pwen nou ye kounyela a, se yon lit k ap kontinye pou sèvo nou kontinye mache menm jan l t ap mache avan pou n wè ki strateji, ki taktik pou n fè de tèl manyè ke nou kenbe stabilite politik la, atravè sa n ap met an plas pou lè yo pa la ditou pou se pa lè sa a nou pral kòmanse santi ke nou genyen kontwòl teren an. Hum, men Prezidan, m ap koute w la a epi m ap reflechi, e desizyon ke w pran pou w aksepte entèvansyon an, ou pran l apre anpil ezitasyon, E m sonje yon jou w te New York w ap bay yon konferans de près epi yo vin pale de bagay sa a ou di m pa achte chat nan makout! E se vre.
Hein? Paske m Sa vle pat di ke w t ap ezite.
Paske lè sa a, sa yo t ap ofri m nan se te chat nan makout li te ye. Sa vle di yo t ap entèvni epi bèkèkè. Egzakteman. Yo t ape debake epi bèkèkè. Egzakteman. Se nou ki t apral mouri nan fim nan ankò. An se sans ke nou t ap bay, yo t ap pran e ou pa t ap pran anyen ou menm. Lè m aksepte a kankou Nan zile gouvènè nou te viv eksperyans la ansanm. Se sou baz prensip. Ki prensip? Ayiti se youn nan peyi fondatè Nasyonzini. De, nou peye kotizasyon nou nan Nasyonzini, alò ke nou konnen gen anpil lòt nasyon ki pa peye. Zòt pa peye.
Zòt dwe tèt wotè. Donk, si nou se manb fondatè, nou peye kontribisyon nou, se nòmal nan listwa nou yon jou pou nou rekòlte enpe nan sa nou te fè e sa n te bay. Donk lè Nasyon Zini rive isit, se nan kontèks sa a. E se la m pa regrèt ke nou te fè tèt nou mache kòm ekip, kòm pèp pou nou te debouche sou ekspilsyon enpe nan kriminèl yo,